San aktyèlman t alekout, w ap koute frè w an Kris Marc Similien ki non sèlman vle salye w kòdyalman nan non Jezi mèzankò vle pataje avè w le mesaj de la pawòl. Tit mesaj nou jodi a se Poukisa kretyen an dwe mete konfyans li nan Bondye olye ke l mete l nan monn nan. Lekti ki gen rapò avèk mesaj sa a n ap jwenn ni nan Jeremi 17, vèsè 5 ak 7 ke m pral li pou nou. Jeremi 17, vèsè 5 a 7, Men sa Senyè a di ankò, Madichon pou moun ki vire do ban mwen pou mete konfyans yo nan moun parèy yo, pou konte sou sa moun ap fè pou yo. Y ap tankou yon ti pyebwa nan dezè k ap pouse nan yon tè sèk san dlo, nan yon tè sale kote pèsonn pa rete.

Eternel notre Dieu bon papa nou ou menm ki nan syèl la men nou vin mèt nan devanw Seigneur non sèlman pou nou rann ou gras pou tout sa ou fè pou nou antan ke sèvitè e sèvant ou mèz ankò pou nou remèsyew de opòtinite ke w akòde nou an pou nou kapab pataje ansanbl avèk pitit ou yo pawòl ou Seigneur Fè de tèl sòt ke Sentespri ou kapab ede nou a sèvi de pawòl sa nou pral tande a pou edikasyon nou osi byen ke pou koreksyon nou, afen ke panse nou yo, pawòl nou yo e aksyon nou yo a toujou konfòm a ta volonte. Senyè, nou mande w pou w avèk nou pandan tout ti moman sa nou pral pase ansanm nan. pèmèt ke moun k ap tande nou yo, yo kapab resevwa yon nouriti pou fwa yo, yon limyè pou esperans yo, e yon vrè amou ki kapab anime kè yo, pawòl yo e aksyon yo. Nou priye w konsa, Papa m, se pa ke nou bon, nou pa gen oken merit, men nou priye w onon de ton Fis Jezi de Nazarèt, ki genyen tout glwa, tout onè e tout majeste

Mwen panse nou tout pral dakò avè m ke konfyans nan Bondye se san oken dout sijè ki fè plis aktyalite jodi a nan mond kretyen n ap viv la. Si jeneralman parlan, konfyans konsidere kòm yon santiman de sekirite yon moun genyen anvè yon lòt, sètadi yon moun ke li kwè nan pawòl li, ensi ke nan aksyon li, ebyen, konfyans nan Bondye li menm, se pito yon vèti ke nou pa ka genyen di jou o landemen. Nou dwe non sèlman kiltive l ojou le jou nan vi nou, mèzankò nou dwe an menm tan soumèt nou antyèman a Bondye. Sa vle di ke si yon moun enterese a genyen konfyans sa a m ap pale la a, sa nou rele konfyans nan Bondye a, li dwe renonse totalman ak lide ke l kapab fè tout bagay pou kont li, men pito remèt li kò e am a Bondye ki li menm sèl kapab alafwa pwoteje l e ede l a mache nan vrè chemen, Sòm 139, vèsè 24.

Pou ou menm frè m avèk sè m k ap koute m kounye a, mwen rive idantifye pou ou kat rezon pami yon pakèt bann lòt ki fè ke kretyen an dwe fè konfyans nan Bondye olye ke l fè konfyans nan monn nan. Men kat rezon yo. Premyè rezon. Poukisa kretyen an dwe mete konfyans li nan Bondye olye ke l mete l nan moun? Se paske Bondye gen tout pouvwa, ki vle di li toupwisan. Donk, kretyen an ka toujou e toujou konte sou li pou vrè sekirite l. Youn nan rezon ki trè souvan pouse nou fè plis konfyans nan yon moun ke nan Bondye, se lè nou mete nan tèt nou ke kouwè Bondye moun sa a ka ba nou sekirite tou. Sa a se yon erè ki trè grav. Ann wè sa Ezayi 2 vèsè 22 di nou sou sa, Pa mete konfyans nou nan moun parèy nou paske nenpòt lè yo ka pèdi souf yo, yo ka mouri. Lè sa a, kisa yo ka fè pou nou ankò? E osi, annou konsidere tout menas Senyè a te fè a pèp Izrayèl la oka ou yo ta genyen plis konfyans nan kapasite militè peyi Ejip la ke nan li menm. Men sa li di yo nan Ezayi 31, vèsè premye, Madichon pou moun k ap desann peyi Lejip al chache sekou. Yo mete konfyans yo nan chwal, nan kantite cha lagè, nan fòs sòlda kavalye. Yo pa dòmi reve Bondye pèp Izrayèl la ki yon Bondye apa. Yo pa chache pwoteksyon bò Senyè a. Tout bagay sa yo se pou di w ke daprè Bib la, se sèlman Bondye e Bondye sèl ki ka bay lavrè sekirite. Li menm ki non sèlman li alafwa toupwisan e san parèy daprè 1 Samyèl 2 vèsè 2, mèzankò se li sèlman nou ka toujou fè konfyans, sitou lè nou konsidere Sòm 118 ki di nou nan vèsè 8 e 9, Pito yon moun chache pwoteksyon anba zèl Senyè a, pase pou l mete konfyans li nan moun. Pito yon moun chache pwoteksyon anba zèl Senyè a, pase pou l konte sou chèf an. Sepandan, nou ta dwe sonje ke yon moun ki jeneralman mete tout konfyans li nan Bondye toujou satisfè e toujou santi l pwoteje. Piske Senyè a se delivrans li ak sipò li, Li toujou santi l an sekirite, Sòm 27 vèsè premye e Sòm 56 vèsè 12. Yon tèl moun p ap tonbe fasilman nan men lennmi yo, e menm lè sa ta rive, Bondye nou an nan omnipotans li kapab toujou ede l e delivre l. Etandone ke dapre Ezayi 66 vèsè 14, Bondye ap toujou manifeste pouvwa li anvè sèvitè l yo, epi okontrè l ap fè santi kòlè l anvè enmi l yo, ebyen, yon kretyen dwe finalman asire l ke li toujou pami vrè sèvitè Bondye yo pou l kapab benefisye de tout gras li e de tout pwoteksyon l kòm Senyè li.

toujou kenbe pwomès li yo kontrèman a lèzòm ki menm lè yo ta renmen fè menm bagay la, yo pa kapab toujou fè sa akoz enpèfeksyon yo. Men gran Bondye nou an, li menm ki pafè e san parèy, li toujou akonpli ak gwo pouvwa li tout sa li di ak bouch li, 2 Kwonik 2 vèsè 15. Bib la fè nou konnen nan Lamantasyon 3, vèsè 22 e 23, ke an verite, Senyè a p ap janm sispann renmen nou. L ap toujou gen pitye pou nou. Tankou solèy la ki leve chak maten, konsa tou l ap toujou kenbe pawòl li avèk nou. Yon trè bon egzanp se Jozye. Bib la di nou ke pa gen youn nan tout bon pawòl ke Senyè Bondye a te di sou Jozye ki te rete san zefè. Tout bagay rive, Jozye 23, vèsè 14. Donk konsa, se menm bagay la pou ni ou e ni mwen si tankou Jozye, nou toujou obeyi pawòl li epi rete fidèlman atache avèk li. Sonje byen, frè m avèk sè m yo dan Lesenyè, pwòp paran w, pwòp zanmi entim ou e menm pitit ou yo, etsetera, kapab abandone w, rejte w, trayi w e menm desevwa w nenpòt ki lè. Men Bondye ap toujou avèk ou pou l ede w menm nan moman ki pi difisil nan lavi w yo. Paske fidelite l pafè e li dire de jenerasyon an jenerasyon, Sòm 119, vèsè 90. Se poutèt sa, mwen konseye nou tout k ap koute m la a pou n toujou kontinye gen konfyans ak pèseverans nan Bondye sa a san n pa janm dekouraje e fè tout sa ki posib pou n toujou gen yon lespri obeyisans tankou Jozye ak yon vizyon ki sanble ak pa Abraram nan, li menm ki yon bon egzanp de lafwa.

Mèz ankò li renmen nou tout ak yon lanmou san parèy. Lanmou Bondye pou nou menm ki se pitit li yo pa ka mezire. Ann koute sa Izayi 49 vèsè 15 di nou nan sans sa a, Èske yon manman ka bliye pitit l ap bay tete a? Èske li ka pa sansib pou pitit li pote nan vant li a? Menm si yon manman ta rive bliye pitit li, mwen menm, mwen pap janm bliye nou. Men kijan Seyè nou an ak Sovè Jezikri li menm eksprime lanmou sa a nan Matye 7 vèsè 11 ankò, Si nou menm ki mechan jan nou mechan an, nou konn bay pitit nou yon bon bagay, nou pa bezwen mande si Papa nou ki nan Syèl la pap ba nou bon bagay lè nou mande li. Donk, alaverite, li klè pou tout moun ke Bondye pa janm bliye pitit li yo nan malè. Epi li pa janm rive an reta pou ede yo nonplis. Sa nou pa sipoze janm bliye, sa ke nou te konsidere kòm moun pèdi ki te kondane pou soufri dife lanfè akoz dezobeyisans nou. Men, Bondye, malgre tout fòt nou yo, li deside voye sèl Pitit Gason li a mouri sou bwa Kalvè a pou fè de nou sa ke nou ye jodi a, sètadi moun k ap viv avèk espwa lavi etènèl. Sa pwouve ke Bondye renmen nou anpil E lanmou li pou nou pap janm varye. Li trè diferan de lanmou lèzòm ki non sèlman kapab chanje a tou moman, mèz ankò trè souvan li de kout dire. Donk, nou kapab di ke lanmou Bondye pou nou, frè ak sè byeneme m yo, li etènèl kontrèman ak lanmou lèzòm ki doun fason ou doun otr gen pou disparèt ke nou vle ou non. Car nou tout sou tè sa gen poun mouri. Men yon trè bon egzanp pou pwouve kijan lanmou lèzòm pa t ap janm konparab a lanmou Bondye. Paran nou, mari oswa madanm nou, e menm anpil nan bon zanmi nou yo pa egzanp, pwomèt nou toujou pou yo renmen nou. Men malerezman pwomès yo trè souvan pa kenbe, e menm lè yo sensè, Lanmò ap separe nou kanmenm yon fason ou yon lòt. Men sepandan, Bondye ap toujou avèk nou menm lè tout lòt moun abandone nou, piske kontrèman ak lèzòm, li etènèl, l ap toujou la, l ap toujou avèk nou, menm apre lamò. Alò, nan ka sa a, Kiyès daprè ou menm ki ka renmen nou plis ke li? Puiske repons kesyon sa a se sètènman pèsòn ou ankò pa gen moun, mwen panse ke nou tout k ap koute m la kòm kretyen dwe fè konfyans nan Bondye sa a ki non sèlman renmen nou ak lanmou san parèy mèzankò pa p janm pèmèt ke nan lavi chak jou nou, yon bagay move rive nou andeyò de volonte li. E menm lè yon bagay ta rive nou, ann imedyatman refere a sa lapotre Pòl di nou nan Women 8, vèsè 28, Nan tout bagay, Bondye ap travay pou byen tout moun ki renmen l, pou byen tout moun li te fè lide rele. Katriyèm rezon poukisa kretyen an dwe mete konfyans li nan Bondye olye ke li mete l nan moun, ebyen, se paske se Bondye ki ban nou lavi ki p'ap janm fini an nan Jezikri Pitit li a, lavi etènèl. Sa nou ka remake jodi a, sèke kretyen atravè lemond antye ap pale san rete sou lavi etènèl, yon bagay ke sèlman Bondye kapab bay akoz omnipotans li. Kado sa a ke nou resevwa pa gras ak lafwa nan Jezikri, mansyone prèske tout kote nan Nouvo Testaman an. Nou ka konsidere pa egzanp tèks 1 Jan 5 vèsè 11 ki di nou konsa, Bondye ban nou lavi ki p'ap janm fini an, se nan Pitit li a li ban nou li. Yon senp analiz de vèsè sa a fè nou kwè ke Bondye ki kontrèman ak lèzòm gen pouvwa pou l' akonpi tout sa li planifye ak tou sa li gen entansyon fè, daprè Ezayi 14 vèsè 24, te gen nan plan orijinal li lavi etènèl pou chak moun E plan sa a te akonpli nan sakrifis ekspiyatwa Pitit li a, Jezikri, Senyè e Sovè nou an. Se poutèt sa, mwen vle konseye tout moun ki gen espwa lavi etènèl sa a ke vèsè sa a ap pale nou an, pou yo gen yon konfyans total e kapital nan gran Bondye sa a, ki pa tankou moun k ap bay manti, ni moun k ap chanje lide yo pou ti krik ti krak. Depi li pwomèt yon bagay, l ap fè l. Depi li pale, fòk sa li di a rive vre. Nonb 23, vèsè 19 Tout sa nou dwe fè antanke kretyen angaje, se renonse a tout sa ki gen rapò avèk lèzèv de lachè e pran yon desizyon fèm daprè Matye 22, vèsè 37, pou nou sèvi Bondye ak tout kè nou, ak tout nanm nou e ak tout panse nou, Afin ke na kapab finalman elijib pou benefisye de favè sa a ki se lavi etènèl, yon kado ki ofri gratwitman a tout moun ki kwè nan Pitit li, Jezikri, Jan 3 vèsè 16, e ki va pèsevere jiska lafen, Matye 24 vèsè 13. Nou dwe an menm tan abandone san oken regrè nan tanperaman nou sa yo rele le moi a ou ankò pwòp tèt nou pou n lese volonte pa Bondye aji. Konnen ke li konnen tout bagay e li konnen nou pi byen pase nou menm. Se sèten, Apre nou fin mete tout bagay nan men l, n ap wè ak pi gwo satisfaksyon nou ki jan l ap gide nou sou vrè chemen ki dwe mennen nou nan delivrans etènèl sa a ke n ap pale a, yon fwi lanmou enkonparab li anvè nou. Tande mwen byen, piske se li menm ki volontèman pran chaj pou sove nanm nou san ke nou pa mande l, Poukisa ak tout kè nou, nou pa kite l kontwole tout lavi nou, avèk la sètitid ke non sèlman li pral gen tout kontwòl, mèz ankò nan omnipotans li, li pap kite yo tante nou yon jan ki depase sa nou ka sipòte. E li di nou, menm lè nou va anba tantasyon an, la ban nou fòs pou nou ka sipòte l e pou nou ka sòti anba l, 1 Korentyen 10, vèsè 13. Donk, frè ak sè byeneme m yo, bat pou nou dèzòm e dèfam ki nonsèlman devwe pou Bondye, men osi de moun ki entelijan. Alelouya! An konklizyon, kounye a pou m fini, m ap tou senpleman di ke konfyans nan Bondye esansyèl nan lavi espirityèl chak vrè kretyen ki dwe konsidere l kòm yon pwosesis ke l dwe pratike chak jou nan vi l lan. An nou admèt ke sa pa pral toujou fasil, men sa nou dwe sonje, se ke si nou mete konfyans nou nan Bondye, l ap toujou ede nou simonte tout diferan difikilte nou pral rankontre nan egzèsis fonksyon nòb sa a, sa vle di pwosesis pou fasilite konfyans nou nan Bondye. Pandan tan sa a, Nou dwe, antanke kretyen, fè atansyon pou nou pa toujou konte sou pwòp konpreyansyon pa nou ak sou konpreyansyon de sèten moun ki bò kote nou, kèlkeswa entelijans ke yo genyen. Okontrè, nou dwe mete tout konfyans nou nan Bondye, li menm ki te fòme pou nou chak ki se sèvitè li dè plan de bonè, e non de malè, pou l ka ba nou yon avni e espwa, Jeremi 29 vèsè 11. Se poutèt sa. Bat pou nou de kretyen alafwa fò e vayan, ki mete tout konfyans nou nan Bondye san ke nou pa gade sou sa nou konnen. Pwovèb 3 vèsè 5 Ann chèche volonte l nan tout sa n ap fè e ann konnen byen ke kòm konfyans nou nan li ap grandi, Li pral non sèlman ranpli nou ak benediksyon e detèminasyon, men ankò, li pral montre nou ki vrè chemen pou nou suiv, daprè sa wa Salomon di nou nan Pwovèb 3, vèsè 6. Kounyeya, byen avan m kite nou, lese m fè nou sonje diferant rezon ki fè nou definitivman aple antanke kretyen pou nou mete konfyans nou nan Bondye plito ke nan moun nan. Se paske, premyèman, Kontrèman a moun, li gen tout pouvwa, Revelasyon premye, vèsè 8. Dezyèmman, kontrèman ak moun, li fidèl, 1 Korentyen 1, vèsè 9. Twazyèmman, kontrèman ak moun, li pa janm bay manti, Nonmbre 23, vèsè 19. Katriyèmman, kontrèman ak moun, li gen yon lanmou san parèy, Jan 15, vèsè 12 a 14, Senkyèmman, kontrèman ak moun, li se sèl ki ka, gras a tout pouvwa li, ban nou lavi etènèl e lavi sa a, daprè 1 Jan 5, vèsè 11, li ba nou li nan Pitit ke li renmen anpil la, Jezi de Nazarèt. Sizyèm e dènyèman, kontrèman ak moun, Li konnen pi byen pase tout moun tout sa nou bezwen pou n kapab viv ak lapè e lajwa nan kè nou. Matye 6, vèsè 8 Donk, frè m avèk sè m yo, mete toujou nan tèt nou ke olye nou mete konfyans nou nan moun, mete l de preferans nan gwo Bondye sa a ke n ap sèvi a, li menm ki renmen nou avèk yon lanmou ki san parèy.

Se te avèk nou frè nou an Kris Marc Similien.
Mèsi dèske nou te toujou alekout e ke Bondye nou an, nan gras li, nan bonte l e nan amou enfini l, ede nou toujou a reste atache a li menm jisko dènye jou de letènite. Pandan ke m ap remèsye nou dèske nou t ap koute m, mwen vle envite nou pou n toujou avèk mwen nan tout lòt emisyon m yo.
Si mesaj sa a te ede w, pa kenbe l pou ou sèlman. Pataje l ak yon zanmi, yon moun ou renmen anpil, ou nenpòt lòt moun ki bezwen tande yon bagay konsa. An menm tan, mwen vle envite w abòne avèk chanèl la. E aktive klòch notifikasyon an. Konsa, w ap kab resevwa plizyè lòt mesaj sou lanmou ak lespwa tankou sa a. An menm tan, kite m di w ke nan fen videyo sa a, w ap wè yon playlist k ap pèmèt ou koute lòt mesaj ki sòti nan chanèl la. Mwen espere ke wa klike tout swit sou li pou ou kapab tande mesaj sa yo. Ke mwen konnen wap renmen. Mwen diw ankò mèsi anpil e Bondye beniw. Amen.